Désir Venès, Otorite iranyèn yo deside pase yon lòt vitès apre atak Etazini fè sou li. Kote ke palman iranyen an Désir, yo deside bloke pasaj ki fèt nan ditway Hormuz lan. E pasaj sa Désir, se kote 20 pousan petwòl nan mond lan pase. El di, se kòm si son kanal, se yon wout ki pèmèt ke 20 pousan petròl, kòm si kesyon gaz bagay nan mond lan, pase, ebe, palman iranyen an, li vote pou ke yo bloke pasaj sa. Kounye a li rete avèk gid siprèm iranyen an, avèk gouvèneman iranyen an, pou konnen ke eske yo pral vote a 100 pousan desizyon sa a. Pandansetan Désir, m aprann tou gen Sekretè Deta Ameriken an Marco Rubio ki ta deja apre desizyon sa a ke palman Iranyen an pran, ebyen kote ke Sekretè Deta Ameriken an Marco Rubio ta deja kontakte otorite Chinwaz yo pou kapab gade kòman yo ka pale avèk Iran pou ke sa pa pran kòm desizyon. pou yo pa bloke Ditwa Òmuz lan ki bay aksè avèk 20 pousan petwòl pase ladan l. Donk jodi an dezi a, moun yo pa konnen sa k pral pase nan mond lan. Iran ka pa deside oubyen Iran gen dwa pa gen fòs, mwayen pou l atake Etazini dirèkteman lakay li. Men desizyon ke Iran kapab pran yo, Désir, y ap gen dè konsekans nefast, dè konsekans dezastreuz sou le mond. Konprann byen sa m di w la wi? E m renmen nou konprann sa m vle di an. Sa vle di, wi, gen moun k ap di a, Iran pa ka atake Etazini la, Etazini lakay li. Wi, sa ka rive, li pa gen otan de mwayen militè pou l ta frape Etazini de Mwayen Oryan avèk Amerik. Wi nou dakò sa. Men kounye a gen de desizyon, gen de estrateji si Iran deside devlope yo, konsekans yo kapab mondyal. E sa m vle w konnen. Konsekans yo kapab mondyal. Paske bloke wout sa ki bay aksè a 20 pousan petwòl ke menm Etazini itilize, kòm si gaz petwòl kap pase pou vin Etazini, yo, yo, yo e pase la tou. Kidonk ou ka sezi wè Désir, nan jou kap vini la yo, nan mwa kap vini la si anyen pa fèt, ebyen pral kòmanse gon pwoblèm. M pa, gen dwa pa gon rarte tou kou, men kesyon petwòl lan, enben pri a oblije pral ogmante paske sinon Etazini pral oblije E achte de lòt kote, paske vwa pasaj sa, li pral gen de gwo konsekans. E pa bliye ke, youn nan kesyon mesye islamik yo te di, Donald Trump, ou kòmanse gè lan, nap fini l pou ou. Ou kòmanse gè lan, nap fini l pou ou. Ayiti, fini l pou li a gen yon pakèt, li vle di yon pakèt bagay. an kominikasyon fini gè a pou etazini ap retire pakèt bagay men dezi an gen anpil anpil negosyasyon la gen anpil gwo prezidan gwo peyi la ki youn ap rele lòt ap gade kòman yo kapab jwenn yon lapè rapid nan kad batay sa ok Ayiti gen anpil apèl kap fèt ladezi. Gen anpil apèl kap fèt ladezi pa rapò avèk sitiyasyon ki gen la kòmsi pou gade kòman ke yo kapab jere sitiyasyon sa. Ki donk dezi Venès m di klèman e jodi an eske batay e eske jodi a batay sa atak ke peyi Etazini fè. sou nenpòt 3 sit nikleyè iranyen, èske nou ka pran sa alaleje? M ka di non. Menm lè Josué pral di kòm Ayisyen, poukisa m pa pale de dosye Ayiti, m ap vin sou li. M ap vin pale de dosye Ayiti an paske pa bliye, nou se jounalis, nou se direktè dopinyon, sa vle di n ap analize sa k ap pase nan mond lan. Men jodi an, fò n gade degre konsekans. Sa kapab gen, paske m ap li jodi a li di, peyi ki pi pòv yo ap vin pi mal. Wè, wè sa jodi a si pa gen yon aksyon ki poze konkrètman de serye dezi, peyi ki deja pi mal yo pral vin pi mal dezi venez. E sa k fè, gen enterè pou ke gen yon antant ki jwenn, gen enterè pou ke Sa pa pwolonje paske si sa pwolonje, bagay la pral gen de konsekans nefas Dezi. Lakay nou an Ayiti Dezi, sa k rive nan zòn Debisi an, e li vrèman sou sitiyasyon jiska prezan ki ankò ap kesyone e kòman fè de polisye, nèg al nan pwogram, nèg ap pran plezi yo, E pou kesyon m pa konnen si se kesyon fanm oubyen si se kesyon gwòg nèg yo ki moute yo kòmsi plezi nèg yo moute yo epi polisye al nan dyèl avèk tèl polisye parèy li jiskaske polisye mouri, sivil mouri, polisye blese, sivil blese kounye a frè dam polisye ajan bòyd yo nèg yo rive debisi nèg yo fè dega nèg yo boule kòmsi pou moutre nan ki nivo ke jodi a Komsi pa gen dimansyon nan lapolis lan. E m sonje resaman, nan Dèlma 75, nou bliye sa ki te pase? A tèl pwen ke se te nan yon ba yo te ale, e kesyon diskisyon pete, polisye te mouri, pil bagay rive. Sa vle di, nou gen yon kip bann nèg ak fanm anndan lapolis lan, pèmèt, eskize m pou ekspresyon an, se yon kip bann nèg ki pa t al lekòl kòm polisye, kòm ajan, ki pa gen nivo, ki pa gen kapasite de refleksyon. Ou di mwen ske e jalouzi diskisyon pou fanm e emisyon tande an la oubyen m pa konnen plezi gwo chèf yo kapab moute yo nèg yo fè dega. Désir, Pierre Espérance pale e l pran abò li pran abò e Fritz Alphonse Jean de mèm tou Désir gen anpil lòt aktè gen anpil lòt sektè ki reyaji. M aprann gen anbasadè peyi Lafrans an ki se mesye Antoine Michon. Ki gen lè t al vizite Kenskòf Désir e kote ke l al gade nan ki nivo sitiyasyon li menm nan Kenskòf. Kòman nèg yo Désir? Sa w vle di pa avè nou wi? Blèsifikasyon yon bon lendi maten, nou bèl e byen anfòm, trè kontan pou rejwenn zanmi entènot yo e nou swete yo bon lendi maten osi, byenvini nan Kafou Verite pou maten lendi a k pral pèmèt ke yo gen bon jan enfòmasyon tankou jan w kòmanse nan mizè kontèks la Blèsifèson, lemond ap boulvèse swit avèk kout zam, misil e ròkèt ki ap lanse de Izrayèl vè Iran, de Iran vè Izrayèl, de Etazini Damerik vè Liran, ki pratikman rann ansanm moun ki ap viv jodi a Lèzetazini Damerik y ap viv a leta densèten. Yo pa vreman konnen ki sa avni an kapab dekri pou yo mete sou pwoblèm migratwa ki genyen Lèzetazini Damerik pandan Donald Trump pratikman kreye yon zone d'ombre de pwoblèm Lèzetazini Damerik, enben yon lòt pwoblèm pratikman vin la lè w ap gade rekalsitran Donald Trump ki montre ke se li menm ki super pwisan. Sitiyasyon li trè difisil, li trè lour, ansanm dega yo, ki jan y ap fè pou yo limite yo fas avèk gè sa ki eklate antr Izrayèl avèk Iran e Lèzetazini pran pa ladan e de peyi alye de Liran yo pratikman deja ap prepare e pran pozisyon pou ekipe Liran avèk bokou plis zam nikleyè pou ka fè fas avèk Lèzetazini Damerik. Pa bliye ke Lèzetazini Damerik kote l twouve li la, yo pratikman nan gran, nan gwo gwo gwo gwo pwoblèm e paske sila yo ki nan Mwayèn Oryan, yo di ke yo pap bese lè bra e fas avèk sa ki ap evolye la a, Blaise Peterson. Anpil moun ap ese donk kesyone, analize. kapasite, konpetans iranyèn yo, èske yo kab mennen yon batay konsa? Men dimanch yè ki sot pase a, yo moutre yon lòt fwa, kapasite de vanjans ak reyaksyon yo kont Israel se pa yon bagay jwèt. Ok, yo lanse plizyè misil nan de espas piblik, tankou ayewopò, ki rive andomaje plis pase yon santèn moun mouri en Israël e pèp Bondye a pou ayisyen.
Pèp Israël la.
Pèp Bondye lekòl stasyon radyo chèn televizyon pa epanye en Israël li vin parèt plis menasan jodi a pa rapò avèk pye ke Lèzetazini Damerik foure nan tchaka e gè sa a men kounye a Blèdstèson Nou dwe gade ki sa ki pwovoke kesyon sa a. Lèzetazini kòm puisans mondyal, puisans militè mondyal, ok, nou dwe dakò ke Lèzetazini depi yon bon bout tan l al apre Leyogàn nan sa ki gen pou wè avèk kesyon puisans ekonomik lan, li nan gwo batay avèk Lachin, e moute Donald Trump li te rann ke sitiyasyon te detèryore swit avèk takstasyon, taks ke l t ap mete. De fèt, yo te oblije jwenn yon antant kanmenm sou kesyon taksasyon an. Men jodi a nan kesyon gè la, Blaise Persson, bagay la mangonmen. Èske ap gen antant ki ap jwenn antre Liran e Israyèl? Èske menm jan sa te fèt nan gè Hamas lan? Sonje ke Joe Biden te antann pou te fè sese kout misil ak kout zam yo, men malerezman nan nivo konfliktyèl yon nèg tankou Donald Trump, Blaise Peterson, misye pa p kanpe e misye pratikman fè atak sa a san aval Kongrè a, se misye ki ap frape pou kont li, Blaise Peterson. Kisa lemond kapab devni fas avèk sitiyasyon sa a? Nou gen yon mond ki deja polye deja, ok? Lè w gen 3 baz nikleyè sa yo Ki sibi dè domaj, ki atake, ebyen yo genyen de dekonpozisyon chimik, ebyen ou pral genyen de epidemi mondyal
ki pral rann ke sitiyasyon li vin bokou plis difisil pou le mond. Jan ou di l, anpil moun ka di ben Mesye sa ki pase nou an Ayiti, moun kap viv an Israel, kap viv an Iran, Lèzetazini d'Amerik plis pi byen pase nou, kisa nap pale konsa men se dimansyon gè la pou nou gade e ansanm retonbe yo, se tout peyi nan mond lan ki pratikman ap plenyen de sa ki ap pase a e kisa kel kap pote, Blaise Peterson, zanmi entènot ki branche enpe dpatou. Pandan semèn ki sot pase a, nan depatman Sid peyi a, nan komin Aken, Lapolis sezi yon kagezon marijuana selon enfòmasyon ke otorite nan lapolis yo te pibliye. Kesyon marijuana ki ap soti nan sid peyi a pou rantre nan rejyon metwopolitèn nan Blaise, li vin yon mœurs, li vin yon koutim, se prèske chak jou otorite yo ap kenbe moun ki ap transpòte marijuana. Pa bliye kriminèl teworis Viv Ansanm ki nan Pòtoprens enben Blèz yo rale anpil mayigwana yo pran anpil mayigwana Yeah yeah yeah yeah Ok yo pran anpil mayigwana Lòt enfòmasyon Blèz Pèson ou te enfòme ke Antwàn Michon anbasadè peyi Lafrans lan li vizite Kenskòf Enben nan menm semèn sa a ki sot pase a, Blaise Peson, enben anbasad de Frans nan peyi Dayiti remèt avèk leta ayisyen espesyalman lapolis ak materyèl e ki kapab ede inite spesyalize, inite delit yo nan pnh la ogmante kapasite yo nan kad konba ke yap mennen kont gang teworis ki anndan peyi a, Blaise Peterson zanmi entènot ki branche n enpetou patou. Gen seremoni gradyasyon ki dewoule pou wikenn nan vandredi 29 jen 2025 lan, genyen 29 jenn diplomat padon 29 jenn diplomat ki pratikman antann ki gradye ki pran pwomosyon pou yo kapab vin ede se nan akademi Jean Price Mai's seremoni sa li te dewoule an prezans chanselye Ayiti a pou kapab ese donton gade ke yo kab remoute diplomasi peyi a bon malerezman Anpil fwa nou kab kesyone pou kisa nou gen diplomasi an Ayiti, paske ansanm lòt diplomat yo, yo fè diplomasi pou devlope peyi yo, men malerezman nou menm, diplomasi pa nou an, se pou nou kraze e kole ansanm pou nou fè konplo kont la Repiblik Dayiti. la premyè repiblik nwa, endepandan ak lib ke ansanm zansèt nou yo, ewo nou yo, te batay ki te pèmèt ke nou te genyen endepandans sa. Malerezman, nou toujou depandan pa rapò avèk konpòtman moun ke nou gen la yo ki ap dirije peyi a. Anpil moun gade ekonomis Fritz Alphonse Jean kòm nèg ki pa gen kapasite pou dirije Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an e l ap kreye bokou plis konfli nan mitan gouvènman an. lè l rankontre avèk omwen 5 jounalis anndan peyi Dayiti, li kominike yo dwòn kamikaz yo se lajan pèp la ki achte yo e li pa dwe rete o pwofi de yon gwoup e l gade sitiyasyon ki egziste ant pnh a avèk kò paralèl ke primati kreye a ki se Task Force lan e jiskaprezan ke mawonèz la pa ka mache. Yon lòt fwa ankò, Viv Ansanm twouve l pa lè lè zotorite de Nasyon Zini yo ajoute Viv Ansanm sou lis dlawont pou kantite krim ke y ap fè sitou pou timoun ki pa epanye ak timoun ke y ap rekrite nan gang nan peyi Dayiti. Blaise Persson Zanmi entènot, lò gon peyi, lò gon peyi, timoun yo di se avni peyi ke yo ye. Men jodi a si n ap gade timoun an Ayiti yo, si n ap gade majorite gang yo ki ap evolye, n ap wè se timoun 12, 13, 14, 15 an ki avèk gwo zam de gè nan men yo paske nou gen yon leta ki iresponsab ki kite sitiyasyon ap deteryore prèske chak jou. Dan lapremidi dimanch yè la Blaise Peterson, bandi Taliban Mawozo anvayi Lachapèl ki se yon komin ki twouve l nan depatman Latibonit ki se limitwòf ak depatman Sant peyi a. Se te gwo kouri bò kote moun nan Lachapèl e moun yo t ap lanse SOS pou mande mouche Leta a pran responsablite yo fas avèk sitiyasyon an k ap devlope la a, Blaise Peterson, zanmi entènot ki branche Neve Dpanto. E jan nou di Alezyen nou ap vini avèk plizyè reyaksyon konsènan e batay sa ki genyen nan Mwayen alò Izrayèl, Iran, Etazini ki fre kò l nan gè lan n ap vini avèk dè deklarasyon men an menm tan tou nou pral vini tou lakay nou an Ayiti avèk dè reyaksyon paske pa bliye nouvèl yo se se an Ayiti e atravè lemond fòk nou enfòme tout zanmi entènot nou yo men an n vini avèk. Wi m kwè se responsab youn nan responsab lame iranyèn nan ann tande misye epi apresa n ap vin avèk lòt reyaksyon toujou banm banm vin avèl banm vini avèl dezi paske li enpòtan paske pa bliye nou di sa wi la nouvèl la se kesyon iran iran l ye iran etazini izrayèl ann vin avèl.